Bonjour à tous kòman nou ye kòm nou konnen l deja se zanmi nou Doktè Evans Nicolas ki sanse ap rankontre avè nou la pou nou fè yon ti pale dènyèman nou te fè yon videyo kote ke nou tap pale de Dye konsèp de byen e de mal dan la kreyasyon de Dye e lojik kote ke nou menm lèzòm nou gen tandans ap eseye pran Dye pou ke nou menm nou mete l nan nivo imen, pou ke nou menm nou imanize Dye. Alò, sa ki enpòtan pou yon moun konprann a yon sèten nivo, fò n konprann li gon erè ladan l paske entèlijans Dye. sirpase de lwen antandman imen. E gon bagay ki klè, si yon moun tap eseye konprann, si n tap konpare entelijans Dye konpare avèk entelijans imen, ann pran pa egzanp 2 drive nan langaj òdinatè. Ann di konsa ke ou menm lòm.

Lè w dekouvri yon bagay ke w pa t konnen deja, w ap rann ou kont akèlpwen ou te bèt, akèlpwen ke w te sòt. E a chak fwa ke w fè yon efò de plis, gen yon fòm dekstansyon de kapasite de stokaj ke w te genyen an. Kapasite de stokaj lòm nan yon sans li enfini. Men, kapasite de stokaj lòm tou li gradyèl. Plis w ap itilize kapasite de stokaj a, plis li gen tandans kapab ogmante. Alò ke mwens w ap itilize l, se yon misk li ye, sa vle di ke li gen tandans ap shrink. Donk, nou menm la, k ap viv. Nou gen anpil bagay pou ke nou konprann, nou gen anpil bagay ke nou konnen. E se menm jan tou, ou gen dwa ou yon moun ki gen yon ekspertiz avanse nan yon domèn, epi li konplètman inyoran nan yon lòt domèn. Se pa yon pwoblèm, se sou ki sa zye l, entansyon l fikse, se sou sa ke li menm li pral gen tandans devlope plis entelijans li. Si entansyon w yo plis fikse sou bagay ki itil, w ap gen yon entelijans ki baze sou yon pakèt konesans ki itil. Menm jan tou, si se sou banbòch, sou rans ke konesans ou ogmante, donk e menm jan ke l ap swiv. Mentnan, dènyèman nou te pale de kreyasyon. de kòman lòm te sòti dedenn mentnan gon kestyon sa se sè mwen ki te rele mwen epi kounya menm nan li li ap dim konsa ke bon nan la bib lan yo di konsa nan jenèz premye lespri dè di lespri de Dye se move sou lè zo etc e ke li dim konsa ke kisa sa vle di. Paske, potko gen kreyasyon. Alò ke yo di w konsa ke Lespri de Dye se move sur les eaux. Donk, èske sa vle di ke dlo an te deja egziste? Èske sa vle di ke te deja gen kreyasyon? Sa sa vle di? Alò, apwòch nou an ap rete strikteman nan domèn metafizik. pwòch biblik pou m kapab reponn kesyon sa a. Nou pap rantre nan yon domèn kote ke syantifik yo ap eseye etabli tout yon ansanm de done, bagay sa yo. Sa se pa plan ekspètiz ke nou menm nou pral travay sou li paske nou kapab gen kèlke done men nou ne sommes pas des experts dans ce domaine. Mentnan, ann pale de pwen sa. Premye bagay pou ke w konprann, Sè ke Lespri de Dye se mouve sur les zo, dlo sa ke yap pale w la, se pa dlo fizik, se pa dlo fizik ke ou konnen an. Se pa dlo materyèl ke ou menm ou abitye avè l la, men la yap pale nan yon domèn spirityèl, nan yon domèn metafizik. kote ke nosyon dlo an son nosyon ki lye avèk on plan ki pre-materyèl, ki vin avan materyèl, se a pati de plan sa a ke materyèl la menm li soti, se sa ke yo menm yo relo on plan eterik, ou byen n te ka di on plan pre-molekilè, se on plan potansyèl ki ranpli de tout fòm. dan yon eta potansyèl, dan yon eta neutre, kounye a li nesesite ke gon yon entelijans ki sifizaman siperyè ki kapab li menm fètilize l dan le bi ke li menm li amne yon kreyasyon. E se jisteman entelijans siperyè sa ki vin kreye, li vin kòmanse kreye e se entelijans siperyè sa ke nou menm nou rele Dye. Mentnan! Pwosesis kreyasyon an li menm li gen yon ansanm de sik, li gen yon ansanm de lojik ke li menm li swiv anvan ke li menm li amène yon kreyasyon kote ke zye w kapab wè l. E pwosesis kreyasyon diven an li pa diferan de pwosesis kreyasyon lòm paske nou menm antan kòm nou sòm kreye a limaj de Dye. Sa vle di ke menm sa ke Dye gen andedan l, lè l ap kreye a, nou gen yon anbriyon andedan nou, e apati de anbriyon sa ke nou menm nou kapab kreye tou. E sesi nan tout sans. Il sifi ke nou menm nou respekte menm pwosesis lan nan dimansyon pa nou, nou menm nou kapab kreye menm jan avèk Dye. E sa k fè ke. Yo di w konsa ke le la kreyasyon kontinye avèk lòm sur tè. Donk Bondye plase nou sou tè a pou ke nou menm nou kontinye zèv kreyasyon l. Non pa pou ke nou kreye plant, jan ke nou te ka pran l nan sans vilgè. Tout fòm de kreyasyon, yon liv s on kreyasyon. Video sa map fè a son kreyasyon. Sa vle di ki sa? Li respekte yon sik ki soti de yon eta li yon eta ke m kapab di ou santi yon pouse ou santi gen yon bagay ki dwe fèt jiska yon eta materyèl kote ke li pase pa yon sik li rive. Ebyen pouse sa elan anndan sa.

de tout kreyati dezenkarne. Pa egzanp, lè yon moun mouri, li dezenkarne, yo di w se nan dlo l ale. Dayè, pa egzanp, si n pran nan vodou a, se pou montre w kote ke tout espirityalite, pe enpòt relijyon, ou wè yo gen de seri de pwen kote yo retwouve yo, paske gen yon nos, gen yon. Lè ke w genyen pou w pratike yon syans, ou pa ka pratike yon syans sou yon sipozisyon, ou oblije pratike l sou de fè reyèl. Nan Lejip antik, yo di w konsa ke se nan dlo, nan Grès antik se nan dlo mò chita, nou menm se nan dlo ke nou tounen. Espri yo, yo menm yo chita nan dlo. Men, èske se dlo fizik lan? Dlo fizik lan se yon imajri, se yon reprezantasyon de dlo espirityèl la. Se sa k fè ke gen yon prensip èmetik ki di w konsa ke, Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Sa vle di ke ce que nous regardons ici, se l'image de ce qu'il y a dans les cieux. Tou sa pou yon moun konprann ke jan w konprann ke plan fizik la se li menm ki plan reyèl la, men se plan espirityèl la ki kreye plan fizik la. Paske se nan plan espirityèl la ke tout potansyèl, tout enèji, tout materyèl a leta premolikilè yo chita. Yo itilize yon sik anvan ke yo menm yo arive kreye. Pwen sa m panse ke nou menm nou konprann li. Donk lè y ap pale w de dlo. Yap pale w de se mouve sur les os sa vle di se sur lè pulsion lanvi se tout yon ansanm de fòs ki egziste menm santiman anvi santiman sa yo ke nou menm nou gen andedan nou yo se de santiman se dlo yo ye yon egzanp trè senp lè ke ou menm ou santi w an kòlè se dlo anndan w ki bagay lè pa egzanp tansyon ap monte se dlo andedan w ki sanse an mouvman ki gen vyolans se sa k fè ke pa egzanp menm nan la nati w ap gade ke la lin nan ki li menm ki kontwole eleman o Lè gen plèn lin pa egzanp pa ka gen lapli paske lè dlo an an mouvman lè gen plèn lin, plèn lin nan kalme dlo an mouvman an epi ou vin rann ou kont menm si gen yon lapli wap wè gen yon ti farinay men peryòd de plèn lin pa kapab gen gwo lapli pa ka gen gwo dezas ki lye avèk dlo paske se son de prensip espirityèl ki vin kreye mond materyèl la suivan menm lojik la donk eleman dlo.

Gen yon ti dyagram, petèt m ap gen a lavni pou m prepare yon powerpoint e fè yon bagay ki pi estriktirèl sou kesyon an. Yo eksplike w nan kreyasyon gen 3 etap. Premye etap la se konsepsyon, se li menm, se pilsyon an ki amne kòmsi la m kòmanse nan lespri m kòmanse vle konsevwa. Sam pral fè a. Gon pwoblèm ki genyen m santi yon pulsion enteryè fòk gon solisyon. Donk solisyon an bwal mande pou ke mwen menm mwen kòmanse konsevwa l nan lespri m se premye etap la se la konsepsyon. Donk kisa ki kòmanse anvan se son lè zo se son lè pulsion enteryè se idantifye ou idantifye ke gon mank ou idantifye ke ki a kèlke choz a fè a. Donk se son lè zo spirityèl ki li menm. reflete atravè lèzo dè santiman ke nou menm nou gen andedan nou. Dezyèm etap la, lè w fin soti nan konsepsyon, dezyèm pwen an, li menm se sa yo rele le mouvman. Le mouvman sa vle di ke m soti nan konsepsyon an, m kòmanse ap etabli yon plan mantal, yon plan fizik, dè etap a suivre, se sa ke yo menm yo rele le mouvman. Mentnan. Mouvman an li menm li bwal kòmanse mete an aplikasyon tout on ansanb de syans, tout on ansanb de pwosede. Se nan mouvman an ke kounya la aksyon kreyatris lan li menm li bwal sòti e se mouvman ki bwal kòmanse ki bwal ba w twazyèm pwen an ki se sa yo rele la materyalizasyon ki se ofèt le rezilta. Donk ya la konsepsyon. Il y a le mouvement, c'est-à-dire l'action vers ce que l'on veut accomplir, et ensuite il y a la matérialisation, ça veut dire que sa m vle akonpli an, li menm li rive yon kote ke li fèt. Donk sa yo rele l, se premye triangle de la création. Endou yo menm yo rele l le triangle Om, kote ke A, U, M. Donk si yon moun etidye. On ti jan avanse nan etidye nan yoga ou byen sanskri, stil konesans sa yo. Ou ap wè ke mantra sa ke anpil endou itilize ou byen ke moun kap pratike yoga son mantra inivèsèl de kreyasyon. Se Om, donk li menm li ekri A-U-M. Li menm, se twa lèt sa yo. A a se pou la konsepsyon, U an se pou le mouvman, M nan li menm se la materyalizasyon, se la kreyasyon, le rezilta. Ok. Mentnan, mwen di deja ke chak eleman yo son mond ki ranfème de entelijans ki pwòp a yo menm. Donk, les eaux dont Dieu parlait, donk se le potentiel éthérique, de zemosyon ki bwal amne on konsepsyon kote ke Dye li menm li konsevwa l bwal komanse kreye. Ok, donk mentenan nan konsepsyon sa a, ou bwal vin jwenn ke tout lot eleman yo, pase ke lè yap pale w de eleman, pa gen selman dlo, gen la tè, lè, lo, e le fe. Men mentenan, chak eleman sa yo, yo konstitye nan kreyasyon an de materyèl ki pwòp a yo menm, men se melanj adapte e syantifik de chak eleman sa yo ki bwal amne ou egzakteman kote ou menm ou, nan kreyasyon ke ou menm ou vle abouti an, d'un pwen de vi metafizik. Yon egzanp trè senp.

e k ap viv nan dlo tou e gen dout kreyati dlo gen de eleman ki pi materyèl toujou gen de alò de zèt ki pi materyèl toujou ki yo rele de nyom k ap viv nan dlo se de seri de espri ki konn itilize dlo an pa egzanp pou yo fè m pa vle bay manti non e pa lè nyom Antouka, sa ap vini m ankò. Nio m se pou latè. Ok, donk y alèz ou. Mentenan pou latè, se lè nio m, jan ke m di nou la k ap viv nan latè, ou vin jwenn ke latè li menm se ladan l ke w vin jwenn sa yo rele, se le mond mineral, la matière inerte, baz fòmatris de tout bagay. Donk latè se mond materyèl, se ladan l ou jwenn.

Des savoirs, des méthodologies de travail. Depi m di savoir, ou tou wè ke gen metodoloji, sa vle di se le mond kote gen konesans yo chita ladan l. E se ladan l tou ke w jwenn yon ansanm despri tou ki kab enspire w pozitivman menm jan e enspire w negativman. Donk, mond de l'air la, se mond sa ki pi fasil rantre an kominikasyon avèk lòm, kote ke ou kab jwenn de enspirasyon sortant de nulle part.

Dayè espri de feu yo se ladan yo espri de guerre yo chita ladan yo, les esprits martiens. Se ladan l tou ke w jwenn anpil friksyon paske se le mond du mouvman ok. Se le mond de l'air comprimé sa vle di kisa? Du feu se. lè an mouvman ki ap konprime ki gen de seri de mouvman lè an presyon ki vin amne w kalori se sa ki vin ba w dife la prèv si w gon dife si w bezwen fè ke dife an etann se lè pou ko w menm ou entwodui nan dife an se fason sa ke dife ap etann se de la menm manyè ke si w gon dife ou bezwen diminye pwopòsyon l se è pou koupe ladann. Pa egzanp, moun konprann pa egzanp, lè w wè gen yon dife yo voye dlo, se dlo an ki etèn dife an. Okontrè, dlo avèk dife se de eleman opoze, se de eleman ki pa antann yo. Lè de eleman sa yo youn fè fas a lòt, se plis eksplozyon yo fè. Paske a se moman ki sa ki vin pase, se dlo a ki gen è a andedan l, lè l jwenn a dife a kounya menm nan, Air ki nan dlo an li menm li gen tandans ap dekante ki vin fè ke dife an li menm li pran plis pwopòsyon. Donk mentenan lè ou etenn yon dife avèk dlo se ou pa ba l chans pou ke air ki ladan l nan dekante okontrè ou kase nan kalori l ki vin pèmèt ke li refwadi a se moman la ou touye dife a. ou sa vle di ke pwogresivman ou elimine air ki andedan l donk sa vin fè w konprann ke chak eleman yo genyen ki aktif genyen ki pasif e de eleman les éléments il faut ke gon konesans byen adapte ki pou youn rantre nan lòt pou ke yo armonize. Se konsa pou ke ou menm ou vin jwenn yon ka, yon, yon kreyasyon. Mentenan, lè yon kreyasyon fèt, li pa respekte yon syans, li pa respekte les points d'harmonie, souvan ou ap wè ke son kreyasyon ki kawotik, son kreyasyon ki souvan enkontwole. Son kreyasyon bull, sa ke li menm li genyen pou l bay la, souvan ou ap wè ke li menm li pa rive kreye nan sans sa. pa egzanp kawo nou genyen nan peyi dayiti a lè aktyèl la se yon kreyasyon li ye tou se yon tandans o ki vin ap pran anplè e ke yo menm yo pa koupe yo kite l devlope kote ke des espri fèb vin twouve yon sètèn itilite yo menm yo eksplwate kawo a pou ke yo menm yo kreye sitiyasyon ke n ap viv an ayiti a la. Donk tou sa pou m eksplike nou, sè ke mond espirityèl la li menm, se li menm ki kreye mond materyèl la. Donk prensip kat eleman sa yo ke m ap eksplike nou yo la yo, se de seri de prensip ki ap viv andedan nou chak jou, ke nou menm n ap mete an pratik chak jou de manyè enkonsyant. Se e se tout kreyasyon, tout sa ki vin tounen reyalite, paske lè m di kreyasyon fò n pa wè l sou plan materyèl, reyalite, sètadi yon sitiyasyon ke ou ap viv donk se yon kreyasyon ke li ye mentnan gen sa yo rele prensip di 5 dan la metafizik paske la lèm tap pale de triyang de la materyalizasyon an m di nou sa se te konsepsyon mouvman materyalizasyon se prensip di 3 prensip awoum pa kont ilya prensip di 5 Se comment le terre fertiliser la matière. Sonje m di nou gen 4 eleman, il faut ke w fertilize l jiskaske ou vin jwenn ke li menm li reprezante yon mond materyèl. Donk, matyè mineral inèt la, li menm li vin tounen yon kreyasyon itil, yon kreyasyon tanjib, palpab e itilitè. Mentnan, lè se Premye eleman nan prensip 5 lan se se li menm ki se prensip eterik la. Mentnan, li bwal entwodui nan la kreyasyon an pasan tou dabò pa Letè bwal entwodui nan la kreyasyon an pasan tou dabò pa lè. Sa vle di, gen yon sèten syans ki sipoze kreye oubyen aplike. Se lè, se lenspirasyon Gon savoir faire ki sipoze etabli, e se savoir faire sa lè ke yo konprann li kounya la l bwal kòmanse gen aksyon kap fèt ladann, gen mouvman kap fèt ladann sa vle di le feu kòmanse pran kontwòl dè choz, gon mouvman kap fèt sa vle di mezire kantite nan sesi, mezire kantite nan sela, byen ajiste yo, donk sa se le mouvman, se nan. Pasaj nan feu a gen eksperimantasyon kap fèt, wap vin dekouvri ke gen de jan w te konsevwa bagay la, l pa fin konsa ki merite des adaptations, sa vle di se l'air et le feu ki ap travay kòm un accord, se le passage de l'air vers le feu. Mentnan, mouvman an bwal kòmanse bò w de pist, sa vle di ke kreyasyon an gon moman ke li rive fò ke l kòmanse vizib. E lèl kòmanse vizib la, sa vle di ke gen dlo t kòmanse rantre ladann, sa vle di li kòmanse ap refwadi. Mouvman an, se mouvman pou kòmanse ap kreye, men refwadisman an fè pati. Pa egzanp, ou nan yon, lè w rete w ap bati yon kay, w ap fè mouvman, w ap poze blòk, etsetera. Men mentenan, lè w pa p fè mouvman, blòk ou poze an, baz ou mete an, li vizib. Se lou, sa vle di se.

ki mande yon sèten nivo de savwa, de sajès pou ke w menm ou itilize yo de manyè a pwopo pou ke w jwenn de rezilta nan vi w. Mentnan sa pou yon moun konprann se ke w ap grandi, w ap kreye chak jou nan vi w. Mentnan eske kounya la ou bal devlope konsyans ou pou ke kreyasyon sa yo ke ou menm wap fè yo se de seri de kreyasyon ki lye a kote ou vle ale nan lavi ou, kote ke ou menm ou defini kòm etan se yon bi an swa ke ou vle atenn. Donk sa se wòl chak grenn moun, se kesyonman sa pou yon moun poze, se pilsyon sa, se dlo sa pou yon moun chèche dekouvri andedan ou. Kisa ou vle ye pou tèt ou? Kisa ou vle ye nan lavi ou? Ki kote ou vle ale? Kounya la ou prale vers l'air, ça veut dire chercher des inspirations, des connaissances. E sa k fè par exemple yo di w konsa ke ou bezwen rive yon kote ou pral lekòl. Men lè y ap pale w de lekòl ça veut dire ke gon aprantisaj ki dwe fèt pou ke ou menm ou aprann metòd ki pral mennen ke ou menm ou travay pou ke w konstwi lavi w. Donk se le principe du 5. Donk, se prensip sa a ke lò ou menm ou itilize nan lavi w, ou menm ou kapab kreye de veritab maji nan lavi w. Mentnan, sa pou yon moun konprann se ke sa yo se de zansèyman metafizik pwovenan de la Kabal. Sa vle di de syans de kilti jwif antik ki se sa yo rele an kelke sòt filozofi ki soti nan ansyen testaman. Mwen menm mwen nan kwayans mwen mwen prefere ansenye e pratike metafizik ke mwen menm mwen pratike yon relijyon. Paske metafizik lan, atravè li menm, ou gen kapasite konprann lojik dè choz. Ou vin konprann sajès ki dèyè chak eleman nan kreyasyon an. Se li menm ki pèmèt ke w konprann peu à peu quelques éléments de la pensée de Dieu. Alò ke yon relijyon li menm, li menm li ba w yon ligne de conduite, yon dogme, e souvan dogme nan li menm, sa ke l kache dèyè a, se pa. Se pa sa l prezante w la. Enterè l genyen dèyè do l lan, se pa sa ke l prezante w. Tou sa pou m di w, sèke ou menm ou nan lavi an, ou bezwen grandi, ou bezwen konprann, fòk ou konprann ke filozofi an, se ladan l ke sajès la ye. E si w bezwen grandi, ou bezwen avanse nan lavi w, ou bezwen sajès la. Paske menm si pandan yon sèten tan ke ke on pastè, on prèt oubyen whatsoever, on pwofesè pran men w pou l di w soti de A mennen w AB, men lè w fin rive AB an, gen C, gen D, jiska Z. Sa yo se ou pou fè yo pou kò w. E sèl mwayen pou ko fè yo se lè ou menm ou arive dekouvri jeni ki dèyè.

Donk se ti bout sa ke mwen menm m te genyen pou nou. M gen nan menm seri sa yo nou gen plizyè lòt pwen n ap genyen pou n diskite. Men kenbe ti sa nan men nou toujou. E ke nou rete pwoteje, ke nou rete nan sajès divin nan pou ke nou menm nou ka avanse. Donk m swete nou pase yon bon jounen jiskaske nou rankontre ankò. Ke Bondye beni nou.